Yon gwo bonswa pou nou tout. Deja mwen di w byenvini sou chanèl pa w la. Nan videyo sa a nou pral wè ansanm kòman e kijan gwoup vyouz yo yo ede w. Si tout fwa tou yo pa ede w, w ap kapab remake sa. Dakò? Soupongamos la se ekilib o nou kapab di evolisyon chanèl, chanèl ou a. Dakò? La, ok, se balans ekilib tout trajektwa e vyouz yo kote ou li videyo. Tout sa yo se trajektwa. e chanel ou an dako imajine yo ok ou antre nan yon group virus ok konye a video la an sou program ou an sou video ou la ok lou antre nan group virus la se lalte dako wala li nan ba fon sa la dako e pi apre 2 semen ou fin fè views lè w al verifye dakò ou gade ou jwenn chanèl ou a moute l moute l moute l grandi ebyen la wap kapab di wi ebyen group views la li ede w avèk chanèl ou a men si tout fwa ou ta kite chanèl la kote w wè souri a ye la nan ti pwen la. An nou di nan tèt mòn Guilbourou a la, m pou moun ki konn al Okap oubyen moun ki moun Okap, ok. Nou kite l la, sa se avèk kont Gmail pa w, ou gade videyo w yo pou kont ou. Epi ou kite l anlè a la, dakò? Kounye w pa gen kont Gmail ankò pou w gade, ou fin gen tan bay tout views yo avèk tout kont Gmail ou. Kounya w al nan echanj views avèk lòt moun ok. Epi aprè yon semèn lè w al verifye ou gade ou wè olye pou chanèl la moute ou wè chanèl la desann la li soti Mòn Guilbeault Li tonbe anba Marmelade, Plaisance, oubyen l desann anba Latibonit kote yo plante diri a la nan Bafou an la, nan kanal la la. Ebyen, kisa w gen pou fè nan ka sa la? Ebyen ou gen pou konsilte administratè gwoup la pou di ke views sa li pa itil ou nada nada. Okontrè se defisi ke group vyouz la fè w fè ok. Imajine w ou ta pran yon pakèt tan, tout san w, tout san fwa w, tout tan w, tout enèji w, w ap fè vyouz avèk moun nan, w ap byen gade videyo moun yo, kite tout piblisite yo pase, ou pa pase dwèt ladan. E pi, lòt moun yo yo menm, y ap pase dwèt, lè yo rive sou videyo, depi piblisite a rive, yo pase dwèt, yo voye l ale, yo di wi. e depi ou parèt ou prezante se vyouz li ye non vyouz la pa konsa ok se pa echanj abòne li ye se vyouz li ye depi video video a boule se kite l ou le pou pi piti se 4 minit pou pi piti defwa gen moun ki kite l ou le jiska 8 9 10 minit ok li kite plizyè anons pase sou video a lè sa lè ou al verifye chanèl la la ok ou ap jwenn trajektwa li diferan pa rapò a kote ke ou te mete l la, w ap wè li monte, l ogmante pou l ogmante, l pa ka desann, dakò? Imajine w, ou antre nan yon gwoup vyoz la, ok, ou fin gade kont ou yo la, la a, ou pa gen kont Gmail ankò, ou ta antre nan gwoup vyoz ki gen anviwon 10 a 15 moun ou byen 20 moun tou, ebyen lè w retounen sou chanèl ou a, ou sipoze jwenn La chanel la moute nan zòn sa yo la ok se sa objektif vyouz la se pou chanel la kapab grandi si tout fwa ke chanel la pa grandi enben gwo vyouz sa li pa silve de nada nada non silve para nada ou gon sèl bagay pou fè swa ke w retire kòw tou swit ou byen pale avèk administratè gwoup la pou w di l ke gwoup la al mete w anreta Ou pèdi enèji, ou pèdi tan ou, epi gwoup la mete w an reta. Dakò zanmi youtoubè mwen yo, alò viewè mwen yo tou, silvouplè, gen anpil moun ki fè de sakrifis pou yo ban nou view yo, ok? Ou menm tou, fè l avèk tout kè w, avèk tout nanm ou, remèt yo l a tout kè w. Mwen di w mèsi davans pou konpreyansyon ou. Nap wè nan yon pwochen videyo pase yon bon moman ke Bondye kontinye beniw mèsi tchawtchaw.